Si w konnen ou pa nan an règ avèk kò w, pa pa chita rele moun ti mamoun. Ti mamoun se lè w pap chache yon metye pwofesyonèl, ou chita pran tout tan w ap joure, ou pap chache anyen met nan kòt tèt ou, ou pap aprann fè biznis, ou pap al nan kouti, ou pap al nan ebenis, ou pap al nan anyen, ou depann de sèlman banm, banm, banm, ou toujou ap tann men w san lonje bay. Se lè sa pou ti mamoun.

Koz ou manke konfyans nan tèt ou Bondye bay chak moun yon talan Se ou k pou eksplike l Pou moun k ap rele Florence ti mamoun yo Videyo sa Mwen vin ban nou esplikasyon ki sa ti mamoun sinifi Paske anpil nan nou n ap rele moun ti mamoun ti mamoun san nou pa konn esplikasyon sinifikasyon ti mamoun nan. Ki sa l vle di? M konnen nou pral vide tout vant nou, nou pral di tout vye move pawòl ke nou ka di, je m'en fous, paske mwen konnen avèk ki pèp m ap di l. Nou ka fè sa nou vle, nou ka joure jan n vle anba videyo sa a, m p ap okipe nou, paseke sa m ap di a mwen fin siyen dèyè l. Hello la team kijan nou ye mwen kontan antre lakay nou avèk yon lòt video tout avanm kòmanse map di mèsi ak tout ansyen abònem yo ki toujou like ki pataje ki kòmante e ki voye moun vin abòne yon lòt gwo mèsi spesyal a chak nouvo abòne nou gen sou chanèl la map pwofite di nou byenveni sou chanèl DD Frantzita so video jodia son video ke mwen konnen moun pral pran kriz anbal jan mwen te di dèl debi je m'en fou ok vwala. Premye sinifikasyon pou ti mamoun. Moun k ap rele moun ti mamoun yo, se de moun ke yo pa ma ankò, yo menm yo pay. Poukisa nou pay? Premyeman, lè moun ki ti mamoun, se moun ki fè yon plan entènèt, li pa chache anyen serye e ki ap konstwi li ki pou bon lòt rechèch, li pran li, li vin anba video moun, li vin li kèlkeswa kote pou lap mache fè kroupi sa vle di mache joure, mache di vye pawòl pou yon lòt moun ki pa menm konn egzistans li e ki pi byennere pase l la ou son w mamoun. Dezyèm siyifikasyon ti mamoun se lè ou pran tan w, ane pase, tan pase ou rete jonyè w pa janm fè pwogrè, so la ou son w mamoun, ou son w pay. Sa vle di ou toujou rete, ou fè 2015, 2016 asta 2020 mache joure tout kote epi fè figi w pwès, apre sa ou chita w baye, ou dòmi, ou santi w byen ou sot joure. Sa ou son w mamoun. Se lè sa w mamoun. Ti mamoun nan, ok mwen ka kon, mwen ka di konsa ok moun nan ti mamoun men li fè yon efò. Ou konn poukisa cheni fè zèl, li pa, li, li, ou konn poukisa l fè zèl? pou l pa trennen ankò. Donk moun w ap di ti mamoun nan, ou vin plis ap rele l, kontinye rele l ti mamoun paske ou wè la a, ni a ke li pa gen cheni ankò, papiyon l ye. Donk kounye la pou w santi, pou ou santi w byen nan po w paske ou menm ou fè tout ton an ti ma, ou vle moun nan tou nan ti ma menm jan avè w, ou pran tout tan w ap rele l ti mamoun. Lè w ti mamoun se lè ou pa pran tan w pou gade yon video, ou jis gade sou tit la ou vin di betiz la ou menm ou son mak, ou son pay ou pa moun. Kijan nou santi nou sèlman Humm mwen pa konn yon moun esak fè video m yo map toujou jwenn moun ki rete neutre. Mwen pa pou youn mwen pa pou lòt, mwen pou kote bagay la ye a. Nou pap jamè jwenn mwen. Si nou wèm moute, mwen fè yon video, mwen di tèl bagay tèl bagay, se pa paske mwen gen yon pwoblèm avèk youn nan moun yo. Dayè moun yo se star yo ye. Ok. Moun yo vrèman wo nan sans popilarite. Nan popilarite moun yo wo. Donk si m fè yon video, m ka kòman rele. Men gen de bagay, gen de kòmantè wap gade, wap li, moun nan ap pale, oh e ti mamoun nan l pa anyen. Lè w peze foto w, figi w menm sanble yon pay. Ou pa menm, bon menm m pa konn sa w ye. Nou serye? Oh wi ti mamoun ti mamoun ti mamoun Menm si nou menm si nou pa renmen yon moun gen de bagay ou wè moun nan fè li fè yon ti efò ba li l ba l ti kredi a sa pa p etire anyen sou ou dayè l pa menm konnen w chita nou p oh men ti mamoun men ti mamoun ou chita fè tout vwa pou rele moun ti mamoun ou menm ou pa wè Mma pa vle w tounen pay. Ann serye. Alon fè tout tan w pa chache yon ti biznis pou w fè, chita ak tout ti lajan w gen fè plan entènèt pou w vin brase zen pou w vin joure, san w pa chache yon ti biznis, san w pa chache yon metye pwofesyonèl pou w fè, ou viv de zen, ou depann de zen, ou mouri nan ti ma, ma di l pap resevwa w, li voye w nan pay, ou se yon pay moun. Se sa. Definisyon ti mamoun ok so e pa li p di oh e tè ti mamoun ti mamoun sa pa vle di anyen ti mamoun se sa ti mamoun nan wi lè tèt ou vid lè tèt ou creuse lè ou obsede a di a ajoure se lè sa ou ti mamoun ti mamoun se lè ou ou ou ou toujou ou toujou gade ou fewòs la ou se yon mamoun nèt ou fewòs gade ou konsa han han nan pòt sa ap vini map manje ou se yon ti mamoun ou dezespere. Ou san zespwa, ou santi w gen espwa, fòs ou se nan di sotiz. Se la ou ti mamoun. Kilè nou ap ankouraje youn lòt? M ka konprann, gen de kan. Jouman pa konn bèl. Men gen de moun ou pa ka joure, paske ou pa ko, ou pa menm ka nan nivo joure a, paske lè w gade lavi w, ou mizerab. Wè? Lavi w kanpe an, an, an, an, an, an, an, an igrèg. Epi wap siveye moun, oh ti mamoun entèl, ti mamoun sesi, ti mamoun sela, ti mamoun bò isi. Cos, se lè w sa ti m, ou se lè sa ou ti mamoun. So, entèl byen mamoun, e kòm si nou menm nou se, nou pa, nou se pay moun. Nou se pay paske nou pa fè anprenn an okenn pwogrè. Batay de vètyè nou jan n ye a. Premye gè mondyal nou jan n ye a. Ok? M konn, m bòbò tout bagay vin jwenn nou jan li a. Chita la deba balanse, epi anmède moun lakay nou. San sa san anyen pou nou fè, jis ase vin joure. Donk, ou menm ki konnen w ou pa an règ ak kò w, pa vin rele moun. Si w konnen ou pa nan an règ avèk kò w, pa pa chita rele moun ti mamoun. Ti mamoun se lè w pap chache yon metye pwofesyonèl, ou chita pran tout tan w ap joure, ou pap chache anyen met nan kàn tèt ou, ou pap aprann fè biznis, ou pap al nan kouti, ou pap al nan ebenis, ou pap al nan anyen, ou depann de sèlman banm, banm, banm, ou toujou ap tann men w san lonje bay. Se lè sa pou ti mamoun. Ti mamoun se pa moun kap goumen fè efò. Se lè map kite nou avèk video a sak pa kontan an anbake sak pa kontan an anbake epi epi epi epi epi boul pwen punto male map vini avèk yon lòt.